Konsa, 3 gwo fonksyonè ayisyen deklare bay jounal la. Selon ankèt la, te gen gwo akochay ant Jovenel Moïse ak divès gwo lidè politik, men tou gwo antreprenè nan sektè prive a. Sèten ladan yo sanble ta gen dwèt yo tranpe nan trafik zam ak trafik dwòg. Li te konnen sèten nan moun sa yo depi plizyè lanne e moun sa yo te santi l ap trayi yo, deklarasyon plizyè konseye nan mikwo New York Times. Kèk mwa avan asasina a, medya ameriken yo di ansyen patwon Agritrans lan te pran desizyon pou pase men nan sèvis ladwann, nasyonalize pò maritim ki souvan gen kontrebann k ap fèt ladan yo, men tou li te vle kraze yon pis aterisaj trafikan dwòg yo konn itilize. Jovenel Moïse, selon jounal la, te vle ankete tou sou komès zangi a, yon komès ki bay anpil lajan. Endistri sa a, selon New York Times, idantifye kòm youn nan mwayen pou blanchi lajan. Selon divès gwo fonksyonè ayisyen ki pwòch dosye a, Non Charles Kiko Seremi ki se bòfrè ansyen prezidan Michel Martelly twouve l nan lis sa Jovenel Moïse t ap drese a. Li se yon òmdafè ayisyen ke Ofis ameriken k ap batay kont dwòg, DEA, te sispèk depi lontan kòmkwa li enplike nan trafik dwòg. Selon ankèt jounal la mennen, mesye St-Remy te gen anpil enfliyans nan gouvènman Moïse la. Yo te toujou gen mo pa yo pou yo di Soti nan kesyon kontra piblik k ap bay jis rive nan nominasyon manm gouvènman, se sa plizyè fonksyonè ayisyen ki t ap travay oubyen ki te kite administrasyon an fè konnen. Men selon moun sa yo, Jovenel te fini pa konprann 2 pèsonalite sa yo asavwa Martelly ak Kiko te fè pati yon gwoup moun ki t ap anpeche l travay kòm prezidan. Divès responsab ameriken, daprè jounal ameriken an, di yo t ap swiv avèk anpil atansyon jefò ansyen prezidan an t ap fè pou deranje kesyon trafik dwòg la epi defye plizyè fanmi puisan an Ayiti. E se sa ki sanble ta rezon posib ki fè yo asasinen l. Mesye Sen Remi, selon jounal la, bonè bonè te gentan parèt kòm youn nan sispèk enpòtan nan lanmò sa a. Jovenel Moïse te menase yon bon pati nan elit ekonomik lan, ki gen ladann divès moun ki gen lyen sere sere nan zafè kriminèl, se sa New York Times kontinye pou l di, pandan l te tante jwenn reyaksyon Michel Martelly ak Kiko Saint-Rémy sou sijè sa a, men san repons. Nan dezyèm pati atik sa a, Jounal ameriken an pale de plizyè revelasyon pwòch administrasyon Jovenel Moïse yo fè. Vrè lidè a, se pa t janm prezidan, se sa yo di New York Times. Selon sa divès kolaboratè ansyen prezidan an rapòte, M. Jovenel Moïse yo fè. Vrè lidè a. San repons. Nan dezyèm pati atik sa a, jounal ameriken an pale de plizyè revelasyon pwòch administrasyon Jovenel Moïse yo fè. Vrè lide a, se pa t janm prezidan an, se sa yo di New York Times. Selon sa divès kolaboratè ansyen prezidan an rapòte, Mesye Moïse te santi Martelly te vle kwense l aprè l te fin genyen eleksyon an epi pran fonksyon l an 2017. Malgre sa, li te rete fidèl ak li. Li pa t ka chwazi menm pwòp manm kabinè l, san dènye mo fanmi Martelly oubyen fanmi Sen Remi. Moun Martelly yo te konn ap rele l souvan, selon plizyè moun ki fè referans ak sèten konvèsasyon yo te konn tande. Vrè lidè a se pa t prezidan an, daprè Jean Gabriel Fortuné, pwòch konseye Jovenel Moïse, ki mouri nan tranblemanntè 14 dawout pase a Aprè li te fin bay New York Times entèvyou a. Se te parenn li, Martelly. Lè nou di parenn, n ap pale de parenn nan lang italyèn, sa vle di lafanmi. Se sa ansyen senatè ak majistra Okay la te revele. Selon divès pwòch ansyen administrasyon an, Jovenel te souvan fèmen je l sou zak koripsyon k ap fèt nan gouvènman an, se te yon fason pou l pa t fè enmi epi pou l te ka avanse ak pwojè l yo. Lè li rantre an fonksyon, Mesye Moïse te rapidman rann li kont kontwòl Martelly ak tout fanmi l te genyen sou li pandan tout kanpay elektoral la te menm rive jiska sekirite pèsonèl li, daprè temwanyaj plizyè responsab ki fè referans ak Dimitri Herard ki te vin chèf USGPN ki li menm tou te sispèk nan trafik dwòg. Nan lane 2015, yon bato te akoste Pòtoprens avèk 1,100 kilogram kokayin ak ewoyin ladan l. Gen moun ki te wè mesye Herard ki t ap bay polisye an inifòm lòd pou mete dwòg yo nan machin, aprè sa pou yo deplase avèk yo rapid rapid, selon Kett McNichol, yon ajan DEA ki te mennen ankèt sou disparisyon kagezon dwòg sa a. Selon sa yon fonksyonè Nasyon Zini rapòte bay New York Times, Michel Martelly te pwoteje Mesye Herard pa rapò ak kesyon anketè t ap poze l nan dosye a. Jovenel Moïse pa t fè Dimitri Herard konfyans, deklarasyon plizyè konseye prezidansyèl ak yon diplomat entènasyonal ki te gen bon rapò ak prezidan an. Moun sa yo, daprè jounal ameriken an, pandan omwen yon fwa, yo te pantan sou Dimitri Herard k ap espyone ansyen prezidan Moïse pou l ka voye bay Kiko Sen Remi. Ansyen responsab USGPN nan te toujou di bòfrè Michel Martelly a tout moun prezidan an konn rankontre, se sa medya ameriken an ekri pandan l site divès sous pwòch prezidan defen an. Daprè sa Jean Gabriel Fortuné ak yon ansyen responsab sekirite rapòte, nan mwa janvye pase, Dimitri Herard te fè yon kòmann anviwon 260 zam ki te soti nan peyi Turki. Kòmann sa yo te gen ladan yo fizi M 4 ak divès zam kout. E kòmann sa a, li te mete l sou non palè nasyonal. Olye li te itilize zam sa yo pou pwòp inite l ap dirije a, li te pito vann laplipa ladan yo bay gang ak kèk antrepriz, se sa yo revele. Gabriel Fortuné fè konnen, lè Jovenel Moïse vin okouran de kòmand sa, li pa t etone, men li te santi l deranje. Selon ankèt New York Times lan, Relasyon ant Moïse ak fòs sekirite prezidansyèl yo te kòmanse deteryore. Tout bagay ta pral chanje an fevriye lè Dimitri Hérard te pretann dejwe yon tantativ koudeta kont ansyen prezidan an, se sa medya ameriken an ekri pandan l fè konnen kesyon pa fè konfyans lan ta pral disparèt aprè evènman sa a. Pandan entèvyou yo bay jounal la, ansyen kolaboratè yo ap mande tèt yo èske swadizan koudeta a se pa t yon divèsyon pou te tante efase soupson Jovenel Moïse te genyen sou Dimitri Hérard. Aprè tout kè kase tantativ koudeta sa te kreye, ansyen prezidan an te kòmanse akize piblikman sa li rele oligak ak elit politik ayisyen yo ki t ap tante asasinen l. An koulis, Mesye Moïse te kòmanse travay epi atake sila yo li panse ki se te enmi l. Li te kòmanse mande plizyè pwòch, kolaboratè ak responsab nan administrasyon l lan pou triye epi kòmanse konpile dosye ki bay detay sou rezo trafikan dwòg ak kontrebann ki aktif nan peyi a. Nan mwa fevriye pase, Josia Alusma ki se majistra Pòdpè, men ki se tou pwòch alye Mesye Moise, daprè New York Times, te adopte divès mezi represyon kont komès zangi a, yon endistri Kiko Sen-Remi domine konplètman. Yon bon pati nan zangi sa yo ale nan peyi Lachin. Lapolis nan peyi Dayiti ap ankete pou konnen kijan fè komès sa souvan itilize pou blanchi benefis nan fason ilegal, se sa jounal ameriken an ekri. Selon 2 gwo responsab ayisyen, ansyen prezidan an te kòmanse diskite tou sou yon pwojè pou nasyonalize yon pò maritim ki se pwopriyete divès alye Michel Martelly. Atravè pò sa, ajan ladwann deja dekouvri epi sezi plizyè kagezon zam ilegal pandan dènye lane sa yo. Jovenel te di m li te gen yon plan pou rezoud kesyon sa a, men li pa t ka fè l paske li te gen risk pou yo asasinen l, se sa yon politisyen puisan ann Ayiti ki te travay kòm konseye enfòmèl Jovenel Moïse deklare. Plizyè konseye prezidan an eksplike bay New York Times ansyen chèf leta a te tante mete bouch nan koze ladwann, mete moun pou enspekte tout kagezon mesye Sen Remi k ap antre nan peyi a, epi tou takse l pou tout machandiz li. Aprè otorite lapolis yo nan Sendomeng fin arete epi ekstrade ann Ayiti nan mitan mwa me pase a Woodlie Théard alyas Sonson La Familia, Jovenel Moïse te kontan anpil, daprè kèk konseye l. Telefòn ansyen prezidan an t ap sonnen san kanpe, Martelly ak Kiko St-Rémy pa t sispann rele l, men li te refize apèl yo, selon yon pwòch zanmi epi konseye. Daprè sa Joverlein Moïse, pitit prezidan defen an deklare, Sonson La Familia se pwòch fanmi Martelly. Li posib pou Martelly wè arestasyon sa a kòm yon mank respè ke papa m se yon trèt, e li trayi fanmi Martelly a, se sa li eksplike. Selon ankèt jounal New York Times lan, Mesye Moïse te aprann tou gen plizyè pis aterisaj ki konn ap livre kokayin ak ewoyin apre yon apèl enpòtan li te fin jwenn ki soti bò kote Diye. Soti mwa me pou rive mwa jen, pis ki genyen nan Savann Dyann nan ansanm ak yon lòt ki twouve l nan depatman Nò peyi a te vin gen yon ogmantasyon san parèy nan kesyon trafik dwòg. Omwen yon douzèn avyon ateri nan zòn sa yo, avèk posibilite pou plizyè milye kilo kokayin debake, selon kèk responsab sekirite ann Ayiti. Nan mitan mwa jen pase a, DIE te kontakte otorite yo ann Ayiti pou konnen rezon ki fè fenomèn sa ap ogmante nan niwo sa a, se sa divès responsab ayisyen ki okouran de dosye a fè konnen. Lè Jovenel te vin okouran de koze livrezon dwòg sa a nan mitan mwa jen an, li te fache anpil. E se la, gen yon lòd ki soti nan Palè Nasyonal ki mande pou kraze tout pis aterisaj yo nèt, daprè sa konseye ki pale ak jounal yo deklare. Men otorite lokal yo te refize obeyi, selon sa plizyè responsab di New York Times. E tout sa pase anviwon yon semèn avan asasina ansyen prezidan an lakay li nan Pèleren. Selon menm ankèt sa jounal la mennen, youn nan moun ki ta akize kòm prensipal asasen nan lanmò Jovenel Moïse la, Joseph Félix Badio, se yon ansyen enfòmatè di ye. Yon responsab nan kesyon sekirite ki enplike nan ankèt sou asasina a fè konnen, Mesye Badio toujou nan mawon men kèk semèn aprè lanmò a, Yo te wè l nan gwo machin blende gouvènman an. Daprè medya ameriken an, ki site ankèt Mesye Mark Nicole, ansyen ajan DEA mennen, nouvo minis jistis Berto Dorcé te bay jij ki t ap jere dosye 1,100 kilogram kokayin nan lajan pou kase fèy kouvri sa. Yon ansyen wo grade nan fòs polis la an Ayiti fè konnen tou yon lòt kote, Mesye Dorcé nan ane pase yo, te nan prizon pandan plizyè mwa paske l te gen men l tranpe nan trafik dwòg. Malgre divès tantativ, minis la pa t reponn kesyon jounalis ameriken yo sou sijè sa. Kanta Michel Martelly, pa gen okenn reyaksyon. Kote l rezide, e li anvizaje fè kanpay pou pwochèn eleksyon prezidansyèl yo, daprè sa asosye l yo fè konnen. Se kòmantè ansyen anvwaye espesyal Etazini an Ayiti a, Daniel Foot, ki di li pa sezi pou nouvèl revelasyon sa yo. Mwen t ap yon enbesil si m ta panse narkotrafik ak trafik zam pa jwe yon wòl nan asasina Jovenel Moïse la. Depi Leta Florid, Ozetazini. Luckson St. Louis pou.